Bonjour bonsoir mesdames et messieurs bonjour et bonsoir le monde et bonjour et bonsoir chak fidèl auditeur auditrice ki toujou branche nan social platform jodi a se toujou avèk menm kè kontan nou rantre lakay ou e pou nou pote yon E enfòmasyon tou nèf yon enfòmasyon e donk ou pral tande pou la premyè fwa e mè frè e sè e chak fwa e map panse avèk nou e e mwen santi vrèman e gras la desann e vrèman mwen kwè ke Bondye e genyen yon plan e pou pitit li yo k ap travèse dè moman difisil an Ayiti. Men vrèman e pou Bondye e foure pye l nan sikonstans nan e pwoblèm Ayiti a e fòk pèp ayisyen e leve kanpe e pou yo Pwan jistis yo. E lè m di pwan jistis yo a, se pa rete pou pèp la ap rete gade kòm chante a ki di pwan mwen jan ou wè m la. N ap viv nan yon tan vrèman kote si w pa fè anyen, pa gen moun k ap fè anyen pou ou. E se pèp ayisyen an ki pou souke kòl, se pèp ayisyen an ki pou leve kanpe, se pèp ayisyen an ki pou vrèman grate kote kap grate yo malgre genyen yon seri de moun Yo kenbe poul la tou vivan epi yap plimen poul la men vweman si poul la fè e si poul la fè bri e vweman e moun ap konn afè yo si poul la fè bri e moun ki pa dwe konnen sa k ap pase ap vin konnen vrèman kijan yo sòti pou yo plimen yon poul tou vivan. Nou konnen chak fwa nou monte nan sosyal platfòm n ap ba ou enfòmasyon yo nan bon ti mamit E nap vrèman parle de sa kap travèse pèp ayisyen an, de sikonstans pèp ayisyen an an Ayiti. E nou wè chak jou ki pase sikonstans pèp la vrèman ap vin Pli difisil de jou an jou gang yo ap vin miltipliye chak timoun vrèman ki fèt kounya yo grandi nan men gang yo kounya se gang yo vrèman kap enstwi timoun yo se gang yo vrèman kap bay timoun yo edikasyon vrèman kesyon nou poze nap mande Nan 20 a 30 an ankò ki kote Ayiti ap ye si pèp sa a pa leve kanpe nan moman sa a? E si pèp sa a pa leve kanpe pou yo kouri dèyè politisyen ki pa vrèman kapab panse menm pou tèt yo, ki fòme vrèman, ki kenbe leta ayisyen an kaptivite, vrèman ki E e e e vrèman e paka menm e panse vrèman pou tèt yo e si pèp ayisyen mete nan tèt yo e moun sa yo e ki la pwal fè yon bagay pou yo e vrèman E nan 10, 20 tan ankò e vrèman e ensekirite a e vrèman n ap toujou ap pale de li e vrèman e se gang yo e vrèman ki pwal e nan pouvwa an Ayiti. E m ap esplike ki jan se gang yo ki pral gen pouvwa nan men yo. E depi kounye a, gang yo rele tèt yo pati politik. E vrèman, yo pa genyen pa genyen oken diferans antre gang yo avèk nèg ki rele tèt yo politisyen ann Ayiti. E se yo menm ki E vrèman inyon ansanm yo fòme e gouvèneman ilejitim sa e vrèman ki pa genyen oken desizyon respekte yo kapab pran men se sèlman rete sou pouvwa a manje ti manje yo e fatra ap miltipliye an ayiti e vrèman nap e rantre nan e sa kap pase an Haiti vrèman e lè nou e vrèman fè rechèch nou wè yap parle de eleksyon e nan peyi a e vrèman yo di yap reflechi de eleksyon sa a sa fè yon bèl moman Men se parle yap parle kote yo di genyen bidjè ki deja e vreman e sou pye e pou al fè eleksyon nan peyi a e vreman e se parle mesye yo ap parle pou yo kapab fè plis tan sou pouvwa a e tout moun e konnen sa tout tan vreman yap parle de eleksyon E vrèman yap mete nan tèt pèp ayisyen an genyen yon bagay e kap fèt men pa pa genyen anyen vrèman e ki pral fèt e mè e e pèp ayisyen e vrèman pitit Bondye mwen yo mwen te genyen kèlke semèn e nou pat tande mwen e kounyea nou rantre danble nan sosyal platfòm pou nou ba ou enfòkmasyon yo nan bon ti mamit e mezanmi bri a kouri e nouvèl la gaye tout kote w pase se yon sèl bagay kap parle se koze eleksyon men vrèman e si nou ta fè yon ti reflechi e ou menm kap viv an Ayiti kote tout wout E barikade tout wout bouche e se gang yo kap fè laplu e le bo tan e vrèman pou yon moun ki te pwen A pou lal nan pwen B e fòk li kominike avèk gang yo pou gang yo ba yo pase. E vweman gang yo genyen kontwòl peyi a e nou wè e sendomeng ap depòte ayisyen e pa mil e vweman e tipiyès ayisyen yo e vrèman e fini nan ozetazini e vrèman anpil ayisyen nan gwo tèt chaje nan moman sa e kote nap parle a e lè nap parle de ayisyen se famiy moun ki genyen e e anpil pitit avèk yo Marie pitit eeh vrèman yo nan kouri paske yo pa genyen otorizasyon pou yo travay paske tps yo vrèman eeh fini nap mande vrèman ki kote bagay sa la ap rive Pa bliye nou tap parle de eleksyon e mesye ki kidnape ayiti yo ap parle ki genyen pou fèt e vrèman lè nou ta fon ti reflechi ki kote eleksyon sa pral fèt mè frères et sœurs kote pa gen wout tout wout bouche hein ou paka rantre nan nò peyi a e ou paka vrèman E sikile an Ayiti, ki kote moun yo ap pase pou y al fè vrèman kanpay, e vrèman ki kote pèp la pral pase pou y al vote. Donk, lè mesye sa yo ap pale de eleksyon, se pou yo ka fè nou dòmi pou plis tan pase yo menm pou y ap bwè lajan yo sou pouvwa a e pou y ap fini avèk resous leta a vrèman pa genyen anyen k ap fèt nou wè vrèman nèg ki e e premye minis ilejitim lan vrèman e resevwa e yon kantite diri e kap sòti e nan peyi eksteryè yo e jis pou yo e kapab separe bay pèp la e tandiske nou genyen yon vale latibonit ki kapab fè diri nou genyen vrèman e Plizyè vale an Ayiti kote vrèman ki kapab founi peyi a diri pa si vrèman pou mesye yo fè yon kanpay pou yo edike jèn nou yo. pou yo ba yo yon hope, pou yo ba yo vrèman espwa kòm si peyi a vrèman moun kapab viv ladan l men se pa sa vrèman yo fè. Men lè n ap tande kèlke moun atravè vrèman rezo sosyo yo, E vrèman genyen des ayisyen ki renmen ayiti gen des ayisyen vrèman e kap panse vrèman avèk peyi a men podyab yo paka fè anyen paske yon sèl dwèt pa manje kalalou e vrèman e Inyon fè lafòs se yon vrèman tèm ki vrèman enpòtan pou pèp ayisyen, men pèp la pa deside mete tèt yo ansanm. Si pèp la te mete tèt yo ansanm ti pwoblèm ki gen an Ayiti a yo t ap derasine l. Yo t ap derasine l paske mwen kwè chak ayisyen Se yon mirak. Mwen kwè chak ayisyen Bondye plante yon bagay nan tèt chak ayisyen esepte nèg ki di yo se politisyen yo vrèman ki pa genyen anyen nan tèt yo e vrèman ki kap panse de tèt yo sèlman men e apati de sa Bondye vrèman E e vrèman e plante yon bagay nan tèt chak ayisyen mwen menm daprè mwen menm chak ayisyen se yon mirak chak ayisyen si yo te konnen enpòtans yo e si yo te konnen valè yo yo tap mete tèt yo ansanm e e yo konpetan yo gen konpetan anpil ladan yo gen konpetan yo konnen kisa pou yo fè men yo pap fèl pou tèt yo Yo kapab fè l pou lòt moun e pou yo fè lòt moun vin rich, lòt moun vrèman vin pi rich men yo pap fè anyen pou tèt yo, yo pap mete tèt yo ansanm vrèman pou yo panse pou demen, kounye a se gang kap panse pou pèp ayisyen. Vrèman yap pale de eleksyon, eleksyon ki pral fèt nan peyi a Men n ap gade sikonstans yo. Nou t ap tande vwèman yon dam ki t ap bay sa l panse de eleksyon ki pral fèt yo. Men lè n ap tande dam sa a, nou kwè Ayiti genyen kèlke fanm vanyant ki kapab vwèman, si yo te genyen pouvwa nan men yo, ki te kapab fè dega nan peyi a. Men vrèman yo pa mete tèt yo ansanm. Yo pa mete tèt yo ansanm e se sa k fè vrèman pèp la ap soufri paske yo pa kanpe mete tèt yo ansanm pou yo reyalize anyen e pa genyen okenn etranje k ap fè anyen pou yo e peyi a ap devaste jou apre jou. E si pèp la pa kanpe, nan 10, 20 tan ankò, e vrèman Ayiti, Ayiti kote mesye politisyen yo mete tèt avèk Ayiti a, si pèp la pa kanpe, e Ayiti pral tonbe nan yon tchouboum. E nou pral tande dam lan k ap bay plis enfòmasyon de eleksyon Epi vrèman mwen kwè ke w ap konprann vrèman nan ki sitiyasyon nèg yo pral mennen Ayiti. Nou te kontan pou nou te vini avèk enfòmasyon sa yo e mwen kwè E ke Bondye ap ouvri yon wout pou pèp Ayisyen an, piske pèp Ayisyen an se yon pèp Bondye renmen anpil e Bondye ap toujou fè pwovizyon pou pèp li. E ann al tande avèk mwen dam vanyant sa a ki t ap bay sa l panse de eleksyon nan peyi a. Lè n konsidere kondisyon sine kwa nonn pou eleksyon òganize anndan peyi an se retablisman sekirite a. Lè n konsidere ke jodi a popilasyon an pa gen okenn konfyans nan enstitisyon yo, de ki eleksyon n ap pale? Nou gen yon Konsèy Elektoral Pwovizwa jodi a ki pyetine par le gouvernement. Sètadi ke w gen yon gouvèneman demisyonè ki enplike l dirèkteman nan pwosesis elektoral lan. Lè n konsidere ke ou gen yon gouvèneman ki kontwole tout levye politik, ekonomik e sosyal anndan peyi a, ki di ke la jeunesse, porteuse de vision, d'espoir et de projet pour le pays, gen anpil chans pou l pa ka patisipe nan eleksyon sa a. Paske jisteman, sa nou genyen kòm vizyon, sa nou genyen kòm objektif pou peyi a, yo pa alinye a sa gouvèneman an genyen. De ki eleksyon nou ap pale? De ki eleksyon nou ap pale loske si on moun ka oze soti pou lal vote l oblije chape anba bal. L oblije mande silvouplè eske l ka pase. De ki eleksyon nou ap pale? Si efektivman gouvèneman demisyonè la li swete òganize eleksyon jan sitiyasyon sa ye la gen 3 senaryo posib. Premye senaryo a, gen yon grand majorite de la popilasyon ayisyèn ki pap ka vote. Sa ki vin fèt dirèkteman, nou vyole atik 16, 17, 52 pwen 1, 58 de la konstitisyon de 1987 amande. Sa k fè yo pap ka vote, paske yo pap ka soti al vote. Paske pa gen wout pou yo pase pou y al vote. E la ankò, menm lè kandida, kijan y ap pase pou y ale nan kanpay? Ki kote yap pase? Se nan avyon yap fè kanpay lan? Se pandan yo anlè a epi yap di yap pale ansanm avèk moun yo, prezante yo pwogram politik yo epi vizyon yo? Retabli sekirite se premye pwen ki te nan fèy de wout gouvèneman de tranzisyon sa a e ki pa respekte. Mentnan, sa se premye premye senaryo a. Ou gen yon gwoup de moun. Une bonne partie, la map pale nou de on grande partie du département de l'ouest en passant par Croix-des-Bouquets jusqu'à la région des Palmes, moun sa yo, yo a la limite ka soti lakay yo, vwa w pou yo ta soti al vote. Map pale nou de l'Artibonite, map pale nou de du département du centre, C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donk, tout moun sa yo pral nan yon sitiyasyon kote ke y ap konstate dwa yo leze. Donk, dè dirijan ke yo menm yo pa chwazi pou dirije yo vin ap dirije yo kounye a. Donk, popilasyon ki an sitiyasyon difisil ki ta vle gen sèt posibilite pou l chwazi yon lòt oryantasyon pou avni lavni peyi l, li pa kapab. Dezyèm senaryo posib. Ou genyen tout gwoup sa yo, tout departeman e zòn sa yo ki kontwole pa lè gwoup zame, ou gen anpil chans pou jodi a spiral de vyolans sa li pa sispann. Paske pou yon kandida al nan zòn gwoup zame sa yo, fò l mande pasaj, fò l mande otorizasyon. Si e sèlman si, sè gwoup zame yo pa gon moun y ap pwopoze. E pwopoze moun nan vle di ke y ap enfliyanse popilasyon yo kontwole a pou vote moun sa a. Oudimwens, moun yo bay otorizasyon pou antre anndan kote yo ye an, moun sa a li fin eli, li gen yon redevans anvè yo menm. Ki vle di ke nou poko ap soti nan sa n ye an la. Pwoblèm nan fò n kòmanse atake l nan rasin li. Se pa a chak fwa nou soti nan yon reyinyon avèk lentènasyonal tou e tou, epi nou sèlman vini nou lanse sa nan opinyon an, kòm nou atann tout moun se sa yo bezwen. Of course mwen menm je suis fatigue m bezwen sa. M bezwen retou a lòd demokratik lan. Tou kòm yon ekip jèn il y a pas longtemps que hier map diskite ansanm avèk yo. Yo bezwen yon lòt modèl de gouvènans. Men m pa sur k'avèk gouvèneman demisyonè sa sa ap posib. Paske pa gen konpetans pou sa. Pa gen volonte politik manifest pou sa. Twazyèm senaryo, Lòske tout eleksyon an fin òganize, ou pral gen yon spiral de kontestasyon. Paske tout moun pral di se pa pèp la k te vote w, se te zam ki te vote w. Tout desizyon w ap pran, y ap toujou konsidere l kòm enpopilè e ilejitim. Paske gen yon grand majorite de l'electorsyen ki pa t nan desizyon an. Kondisyon sine qua non pou eleksyon òganize anndan peyi an. se sekirite. Dè jèn gen posibilite pou yo soti nan yon pwen A pou y al nan yon pwen B pou y al fè kanpay. Dè pèsonalite gen posibilite pou yo soti nan yon pwen A al nan yon pwen B pou yo fè kanpay. E popilasyon an gen sèt posibilite pou yo chwazi dirijan yo san fòse, san vyolans. Senple chwa. E se a sela ke nou ap vini avèk podcast Vwa pam, vòt pam. pou montre jèn yo ke grenn vòt ou bay jou eleksyon an, li enpakte avni w dè jenerasyon. On ne vote pas parce qu'on aime cette personne, ou di mwens paske figi moun sa li bèl, paske l pale byen, on vote un programme, une vision, une idéologie. Nan ki eleksyon?
Bon pèp ayisyen e ou tande tout sa e ou ta sipoze tande pou konprann e vrèman eleksyon pa posib nan peyi a menm lè vrèman e gouvèneman demisyone a e l ap pale de yon eleksyon nou konnen vrèman e eleksyon an se E se se apati de eleksyon ki fè nou vin genyen gang zame sa yo e vrèman e mesye politisyen yo se konsa yo ta renmen e eleksyon an fèt pou yo kòmanse yon lòt pouvwa tèt anba e ki pwal mennen Ayiti nan plis tchouboum E vrèman e nou deja wè l, nou deja konnen e kijan vrèman sa ap fini e si pa egzanp e pèp ayisyen ta aksepte kòmsi fè eleksyon san sekirite nan peyi a. E kòm dam nan sot di l sekirite a e se li ki an premye e si ta vin genyen vrèman yon eleksyon k ap fèt apre sekirite fin etabli nan peyi a paske n ap bezwen eleksyon an pou Ayiti kapab vini kòmsi yon peyi kòmsi ki genyen leta ladan l pou vrèman prezidan k ap vin monte a pou l kapab vrèman etabli yon vrèman otorite leta nan peyi a e donk eleksyon an se li parapòt avèk eleksyon pou nou vin genyen yon lòt gouvèneman e kap mennen peyi a nan yon direksyon e vrèman e kote si se pèp la ki chwazi gouvèneman sa a e vrèman gouvèneman sa a lap genyen e travay pèp la pou l fè paske se pèp la ki chwazi l e men e eleksyon pa posib e nan sitiyasyon ensekirite e an Ayiti e nan moman sa e nou genyen pou nou retounen ankò avèk plis enfòkmasyon e nou pral pale plis de afè e eleksyon ki pa posib e nan ensekirite sa kote tout wout bloke e pou yon moun E sòti nan pwent A pou l al nan pwent B, e donk fò l pale avèk yon gwoup gang pou ba l pase, si gang lan vle ba l pase, oubyen e pou l achte pasaj nan men e e nan men e e vrèman e gang lan e pou l kapab e deplase. E donk e san sekirite e eleksyon. pa posib. Nou te kontan pou nou te vini avèk yon videyo konsa pa bliye abòne avèk sosyal platfòm e lèw abòne e nap vini avèk plis videyo mèsi.